Bonjou tout bèl bebe mwen yo kòman nou ye nou anfòm m espere sa jodi a la mwen vini avèk yon ti gato pou nou e avan menm m rantre nan videyo a map di nou tout mèsi pou tout efò nou fason ke nou ede mwen avanse ou menm ki pral gade videyo a patajel pou mwen Se sèl meyè fason ke ou kapab ede l. Si ke li pa sèvi pou ou, men lè ke ou pataje l li kapab sèvi pou yon lòt moun. Ok, an nou rantre nan videyo a dirèk nou pa pran tan. Ok, se yon gato au beurre ke mwen ap fè. Ok, mwen genyen la zè sitron, mwen genyen yon ti poud. Kanèl, mwen gen yon ti dlo sitwon, mwen gen beur, mwen gen pat sa la se pou mwen kapab e bat beur an, mwen gen farin, suk, mwen gen ze e an plus tou mwen gen esans epi mwen gen yon bwa kiyè ke mwen ap itilize. An nou ale trè rapid. Nan plat mwen an la ki sa ke mwen fè, mwen mete beur mwen an. Mwen ap kraze li pou li kapab byen byen melanje. Ok mes amour. Lè ke mwen fin byen melanje li e mwen pral ajoute suk mwen an ladanl. Gato sa mwen te fè li yon jou avan ke mwen te dekore li. Mwen te gitan fè li nan yè, sa vle di nan demen si Dieu veut mwen tap fè dekorasyon an. Se konsa, zanmi mwen yo, mwen ap bat chik lan ladan l jiskaske li fonn ladan l. Mwen te chwazi fè li ala men kòman mwen pat chwazi itilize ni blennde oubyen mwen kapab di ni batez mwen pat chwazi fè sa men mwen te chwazi fè li ame konsa pou mwen kapab moutre nou kòman ou menm ki pa gen yon blendè, ou menm ki pa gen yon batez pou fèl men kòman ke ou kapab fèl. La mwen bat li byen bat, byen byen byen bat mezanmi timoun mwen fè inèd tan la danl paske lè pou sik lan fonn li mande anpil. anpil bat pou m fè gato sa mwen te pran yon bon ti pou tan pou mwen te fè li paske se mwen menm sèl mwen pat gen moun ki pou ede m bat sik lan pafwa m fè ti poze se jan ke nou ap gade la sik mwen yon gitan vini li byen bat Kisa ke mwen ap fè la kounya la, mwen pran ze mwen an, mwen ap kase li, mwen ap retire blanch lan ladan, apre sa mwen ap retire joun nan mwen mete l apa. Ok, sa se ti jèm nan, mwen jete ti jèm nan, epi mwen pran e blanch ze an, mwen mete joun nan nan lòt veso. Se konsa pou ka sezi a pou ke ou kapab jwenn blanch lan nòmal epi pou joun nan kapab sòti nòmal. Se jan nou wè m fè a, m wè ti jèm nan ap parèt, mwen retire jèm nan epi pou m kapab pran joun zi a. Pataje video a pou mwen ou kapab ede mwen nan sans sa. Mwen ap itilize 6 grenn ze se yon reset ke mwen ap fe. Mwen ap itilize 6 grenn ze mes amour. Ou menm si ke ou ap fe 2 ou kapab double l. wap fè youn edmi wap mete 9 sa vle di 6 pou youn lòt 3 pou demi an se konsa lè ke ou ap fè gato depi ou konn mezi yon gato kòman pou fèl ou kapab fè tout rès yo kounye an la mwen ap ajoute e poud kanèl mwen an epi ze ze a mwen ap ajoute esans lan nan ze jòn nan pou mwen kapab bat li ansanm poul pa gen move sant wè sa lè w fin bat li timoun sensèman ou kapab mete l nan bouch ou wap mete l nan bouch ou ou pap pran oken move sant ladan ou ka menm bre l li pap fè w anyen Di pou gitan mete esans ou mete e zè sitron ou mete bagay ladan li pa fè ou anyen. Sak fè nou wè li gen ti koulè sa se paske se poud kanèl la mwen mete ladan li ki fèl sa. Ou menm si ke ou pa gen poud kanèl lan ou byen ou pa chwazi mete l tou ou gen dwa pa chwazi mete l ou mete yon ti wonm ladan l. Mwen menm e. Mwen pat gen wonm, mwen chwazi mete ti poud kanèl lan paske mwen pat gen wonm. Wè kòman suk lan ye, kounye an mwen fin ajoute li la epi mwen byen bwase l. Mwen ajoute ti dlo sitwon mwen an, m te bliye mete l. Ok, epi map bwase li. Map mande nou silvouplè, Ou menm ki poko fè pati fanmi sa, si ke ou santi videyo a li bon pou ou, li te ede ou, ou menm ou kapab pataje l e anplis tou abòne avèk chanèl lan. E gato sa mwen ta fè l se pou anivèsè ti pitit mwen an. li ta pral fete nan demen si Dye ve. Mwen te chwazi fè gato a avèk menm konsa pou mwen te bat li pa rapò mwen te vle moutre nou kòman nou kapab bat gato a san ke nou pa bezwen oken blende ni batez pou nou fè sa. Paske nou konnen gen moun. ki pa gen posiblite a, alò, ki pa gen posiblite an, e ki pa gen yon fou osi, men nou sipoze fè tout pwosesis yo pou nou kapab moutre tout ti zanmi nou yo. La, mwen ajoute farin mwen an, ou sipoze pase farin nan pou l pa fè boul. Mwen ajoute farin mwen an epi mwen ap melanje. Si ke lè ou fin melanje l ou remake farin nan li menm li ta fè yon ti di, ki sa ke ou ap fè? Ou ap ajoute ti lèt ladan. De tanzantan ou ajoute yon ti lèt ladan. Mwen genyen blan ze mwen an la, mwen ap bat li. Ou ap bat li san poze jiskaske ou pran l nan mezi ke ou bezwen nan ok la mwen gitan ap bat li wè koman li gitan ap soti ok nou sipoze byen byen bat li jiskaske li vin red menm si ke nou chavire bol la bouch anba li pap e bagay pou m byen di w. Ok, nou wè kòman li ye, mwen fin bat li, mwen deja ajoute li nan nan mas mwen an, epi mwen ap bwase li. Sonje m di nou depi nou ta wè farin nan ti jan rèd, mete ti lèt ladan. Nou wè farin nan ti jan rèd, Ajoute ti lèt ladan l pou farin nan pou gato a kapab gen bon gou. Ou menm al eseye fè l. Fè tout sa mi a montre w fè la yo wap wè si ke ou pap gen yon bon rezilta, yon bon gato ki byen fen nan men w. Se konsa zanmi mwen yo ke mwen te fè ti gato mwen an, map fin byen bwase li epi pou mwen kapab mete li nan fòm epi pou mwen mete li nan fou. Ou menm si ke ou pa gen fou, men ki sa ke wap fè. Wap pran yon dife ou limenl byen, byen cho. Epi wap pran yon chodyè ou metel sou dife a. Lè ou fin met chodyè a sou dife a e wap pran fòm sa ou wè mwen ap vide l lan, w ap pran li epi w ap mete l chita anndan chodyè a. Lè ou fin mete l chita anndan chodyè a, ou ap pran yon kouvèti chodyè, ou ap mete li kòman m kapab di kontrèy. Sa vle di, e lè nou konn kòman pou nou kouvri chodyè a, men nou ap pran e manch chodyè a nap vire l pa anndan epi nou ap met dife anlè, nap mete chabon dife anlè bouch kouvèti chodyè a. M pa konnen si nou konprann sa ke mwen di nou an, yon senp rezime, wap pran yon chodyè, ou mete l chita sou yon dife epi wap pran fòm sa ki gen. Maswa ladann nan wap mete chita andan chodyè a apre sa wap pran yon kouvèti chodyè wap kouvril e wap pran dife ou mete anlè tèt chodyè a ok se konsa mwen pral metel nan fou an nou wi timoun apre kelke tan mwen te pran li li te deja bon mpat vle video a dire mwen te jis pranl epi mwen gitan mete chantilly ladann mwen pa menm moutre nou koman mwen bat chantilly an paske mwen pat chwazi pou video a te tro long nan yon lot video menm sou ta bezwen konn koman pou bat son ti li an ou kapab dim ok mwen mete li ladan e ayiti nou ap jwen sik ti tato e konsa m pase rel wi sik ti tato konsa li rele e se sa ke nou wè ma fè la mwen ap pran son ti li mwen an mwen ap byen netwaye bolo mwen an gato mwen an pou mwen kapab fè li vini byen swa. Ok mes chouchous se jan ke mwen moutre nou la Nou wè kòman m geta fè gato a mwen pral leve l sou sa la epi mwen pral mete li sou fòm nan nou wè gato a se yon gato youn 2 etaj youn 3 etaj lòt sa ki 3 etaj an se yon fek li ye li pa yon vre sa ki an bal la nou ap gade la li pa yon vre mwen deja pran gato mwen an mwen mete l sou fòm ke mwen tap Ete lan ok sa ke nou ap gade la mwen deja di nou l pa yon vrè gato se sèlman anlè a ki bon gato a mwen pran krèm chantilly sa mwen ajoute yon ti poud ladan l epi pou mwen kapab ba li koulè wè li trè klere sak fè mwen pa Kòman m te ka di plis swa son ti li an mwen plis pase bagay ladan pou m fè l swa paske mwen ap depoze sa yo sou li ok mwen pa fè okenn lòt de dekorasyon se sa yo fòm flè sa yo wè m mete sou li an li se yon modèl epi ou mete l sou li pou ou kapab fè stil flè ke ou bezwen an. N ap wè m kite tèt anlè a yon ti jan plis moute, se pa paske li pa dwat non, alò mwen te vle l konsa pou li sòti yon ti jan kwochi. N ap wè mwen fè yon ti moute tèt anlè a. Hum! M pale anpil wi ti moun, men kanmenm fò mwen te eksplike nou kòman mwen te fè pwosesis mwen an. Lè ke wap leve l, wap toujou jwenn sa pa rapò kòman mwen kapab di bay la li fòm nan li ap yon ti jan bagay chantilly an ou deja fin kouvri gato a men ki pa yon pwoblèm. eflè ase ke ou bezwen parèt, ou menn si ou vle yon koulè ki cho, tankou yon wouj, mwen pat jwenn ble, se sak fè mwen pat ajoute ble ladann, alò, ou menm ki jwenn yon koulè ki trè cho, lap vrèman parèt bèl. Malgre koulè mwen an pa yon koulè ki tèlman cho, paske li se yon jon li vrèman vrèman pal, men mwen te vle li konsa. Ok mwen deja retire li mwen pa moutre nou koman mwen retirel men sa mwen ap moutre nou koman mwen retirel mwen pasel sou fek bolo a ay sou fek gato a tou mwen pase li ok mwen pase li sou fek gato a epi pou mwen level pou nou wè koman li ap soti se ti video sa ke mwen te vini avel pou nou Lè nou ap gade la nap wè flè ki anlè a li pa menm jan avèk flè ki anba, mwen jis pranl konsa paske fòm ki anba li pi gwo, li pi gwo mwen ajoute yon lòt modèl flè ladann ki pi pi gwo ok se konsa apre sa nou pral clean tout res bagay yo net nou pral netwaye yo apre gato a fin bon mwen ap mete yon lot fig anko anbal ki ap pi gwo toujou mes chouchou video mwen an deja fini la mwen renmen nou anpil. Mwen vreman explike nou pou nou kapab konprann. Mwen renmen nou anpil. Anpil bizou pou nou. Pataje video a pou Mia epi men rezilta. Mwah.